M vle fon ti pale avèk nou apremidi a. Kòm jan m toujou fè l, ti pale yo toujou trè enpòtan, trè evidan. Chak fwa de jèn jwenn opòtinite pou yo ka pale, paske gen anpil lòt jèn se de bagay ki wong ki ap regle. Men nou menm de jèn ki konsekan, ki al lekòl. Gen konesans ki souvan jwenn opòtinite pou nou youn pale ak lòt. M panse li trè enpòtan, li trè nesesè pou nou youn tande lòt. So, apremidi a m vle fè yon ti pale avèk nou apwopo de kòmsi de timoun ki leve e swa avèk yon manman oubyen swa avèk yon papa e sa nou rele Timoun monoparantal yo. M vle di nou apremidi a kòmsi èske yon timoun ki leve ak yon sèl a yon manman sèlman oubyen ki leve a yon sèl papa ki pa gen manman èske li posib pou timoun sa reyisi vi l? Èske li pwobab pou timoun sa reyisi vi l? M vle chak gen moun ki ap gade m kounya e ki pral gen chans gade m apre e ki ap pataje live la kite yon ti kòmantè anba live la pou di e kisa ou panse de yon timoun ki leve avèk yon manman sèlman eske reyisit li posib eske yon timoun ki leve ak yon sèl papa eske reyisit li posib le pou kwa paske anpil de fwa Lè yon timoun leve a yon sèl manman, li konn rankontre anpil difikilte nan vi l. Bay yo konn vini vrèman difisil pou timoun sa. Sitou si e fi li ye. Sitou si e fi, bay yo konn vrèman difisil pou li nan de moman difisil l ap andire nan peryòd l ap andire avèk manman l, papa l pa la, se manman k ap fè e defè. Ou konn souvan wè timoun sa yo. Yo konn vin pran de gwosès prekòs. Yo konn vin pran de gwosès ki premature ke yo menm yo pat espere pran. So, e sak fè lè yon timoun monoparantal, e m ta di premyèman Bondye avèk li. e li menm tou li sipoze gen yon objektif pou tèt li so si timoun sa pa gen yon objektif pou tèt li anpil fwa ou wè yo timoun sa yo yo gaspiye lavi yo pase mal pase imajine ou yon timoun k ap leve a yon manman nan yon kay ki pa gen papa e nou konnen byen ke papa reprezante poto mitan yon kay nou konnen byen papa reprezante yon moun ki fò nan yon fwaye so kounye a si timoun sa ap leve nan yon kay epi kounye a la Papa a mouri. Ou imajine w manman, sitou gen de manman ki trè nayiv, kòmsi ki pa gen kapasite pou jere timoun yo, ki lage timoun yo fè sa yo vle. Sa konn, sa konn prezante de bon kote kot manman an. Anpil manman, gen manman ou konn li ki pa, ki pa sevè avèk timoun yo. Epi gen manman tou ki trè di avèk timoun yo. Ou ap wè gen de timoun tou, se bò kot papa l li plis apiye. Paske papa a, lè se ale pa li menm. Ou ap wè gen de timoun tou. se manman ki kenbe l di epi gen de timoun se papa ki kenbe l di so imajine yon timoun kap leve avèk manman l sèlman sitou nan yon peyi tankou ayiti pou m pa pale de lòt peyi dyèspora e gen de timoun ki leve manman ap leve yon sèl papa tou men ann pran ann pran leka avèk peyi nou ayiti ki son peyi ki pa gen travay ki yon peyi ki pov kote timoun sa gen nan jèn ap jwenn tout òf Konn a off yo sè le 2 bò yo ye e pa sèlman bò kot bò kot fi a off yo bò kot gason yo tou ou imajine w gen 2 gason kal mande djòb yo malgre eksperyans li malgre sa l aprann yo mande l pou l bay yon lòt eksperyans ankò ou konprann so nou son peyi ki konwonpi son peyi ki chaje pwoblèm bòt konn a la ou imajine w timoun sa. ki ap leve, ki pa gen, ki pa gen yon papa bò kot manman nan kay la, epi kounya la, kisa k pral pase kounya la? Ou imajine w kisa k pral pase? Timoun sa a pral tonbe fè de betiz, si l pa gen, si l pa, si l pa pran tèt li, si l pa gen yon objektif, si l pa vle rive yon kote, so timoun sa a pral, pral fè de bagay ki pa, ki pa nòmal. Wap wè pou ti moun ki monoparantal yo reyisi nan vi yo, yo gen de gwo sakrifis yo fè. De bagay ekstraòdinè. Kòm si fòk li gon kote li konnen kote l soti, epi fòk li gon kote li konnen l vle rive. Bòt, kounye a ti moun sa a, k ap leve nan yon kay avèk sèl manman l oubyen avèk sèl papa l. So, ou imajine w, kisa k ka pase? Ou imajine w Kisak ka rive timoun sa sil pa gen objektif nan tèt li? Li pa souvan dous ni fasil ditou lè yon timoun ap leve san manman oubyen san papa. Sa yo pote anpil soufrans. But, timoun sa yo anpil fwa tou yo konn rive gwo bagay nan vi yo. Mwen wè sa souvan, anpil timoun ki. pase anpil mati nan lekòl yo, nan okipasyon yo, kòm si anpil de fwa manman yo konn pa gen manje pou yo ba yo pou yal lekòl, yal lekòl avèk dlo sèl nan bouch yo, yo pa gen kouran yap etidye nan tèt gèt, timoun sa yo souvan reyisi nan egzamen leta, yo fè gwo bagay epi yo konn vin gwo bagay nan vi yo. Timoun sa yo mwen toujou kwè ke Bondye akonpanye yo nan tout sa ke yap fè nan vi a. Il suffit ke li bay tèt li on objectif. Pase mwen viv sa souvan e sitou lèm de Ayiti, mwen viv sa. Gen de timoun kap leve ki m gon dam mwen konnen ki leve nenpòt 2 a 3 timoun, papa yo mouri trè jèn, li kite yo nan men l, li leve yo, li fè edikasyon yo jiskaske timoun yo vin gwo bagay nan vi. Sak vin doktè, sak vin enjenyè, sak vin avoka, ou konprann? Se de timoun ki wè nan ki eta manman yo te ye, ki wè nan ki sitiyasyon manman yo te ye. e papa an mouri kite manman an ou konprann yo menm yo di jan manman an ap pase mizè ansanm avèk yo a yo pa ka rete konsa so yo pa ka rete nan sitiyasyon konsa fòk yo bay tèt yo objektif fòk yo mete tèt yo nan nivo pou yo kapab leve manman an atè a ou konprann konbyen de fwa ou menm kòmsi ou konn souvan wè manman w soufri ansanm avè w pase mizè avè w oubyen papa te mouri trè jèn li te kite w nan men manman w oubyen gen de timoun tou. ki pa konn papa ki pa konn papa yo ditou gen de timoun tou manman yo mouri li kite yo tou piti yo pa rekonèt manman sou timoun sa imajine ou yon papa kap leve yon timoun ki pa gen manman sou gen de lanmou timoun sa ap manke gen de lanmou timoun sa li pap jwenn pase menm menm lè menm lè gen de gen de paran ki vivan yo yo yo separe Wap wè timoun sa gon pakèt bagay li manke. M pa bezwen diw si timoun sa paran an mouri. Imajine w ann ta pran yon egzanp. Yon koup ki tap viv nòmal nan kay marye, yo gen timoun e nan kay la gen lanmou e timoun yo yo viv de lanmou, youn ak paran, yo wè kòman paran yo ap viv, se lanmou kap pataje, youn renmen lòt. Toudenkou yon bagay pase nan mitan yo. Fi a fon bò, nèg la fon bò. Timoun sa eske w eske w imajine ki ki ki m ta di ki ki tranbleman de tè ki pase nan lavi timoun sa? Wè ou imajine w nan nan nan epi pou toudenkou yon separasyon fèt epi pou timoun ap mande manman kot papa m? Lè sa ou oblije fon sou pou w pa gen eksplikasyon pou w ba li. Anpil dè fwa konn gen yon bòn rezon wi pou separasyon yo. Konn pa ka gen vi oubyen lavi youn konn pa anpè, menas konn ap fèt, so konn gen bon rezon pou separasyon yo. Men anpil fwa, lè separasyon yo fèt, li pote yon dezas pou timoun yo ki nan kay la. M pa bezwen di w pou yon timoun ki leve ki pa jwenn manman l ditou, m pa bezwen di w pou yon timoun ki leve ki pa jwenn papa l ditou, ki ap grandi. So, timoun sa manke anpil lanmou, timoun sa manke li anvayi avèk tristès. Ou ka konn wè defwa timoun sa yo rete yo nan kwen ap reflechi, yo gen yon pwoblèm m ta di sikolojik. Timoun sa yo souvan fwa yo bezwen wè de doktè, yo bezwen wè de sikològ ki pou fè analiz nan yo menm pou yo wè ki sa k ka fèt, ki sa k pa dwe fèt. Bon, li pa lojik. Li pa lojik pou gen timoun wap grandi pou nenpòt ti tè a tè ou separe avèk mari ou oubyen mari ou separe avè w. Li pa bon. Ou ka konprann ki valè fay ki ap fèt nan mitan timoun yo si ou menm ou pa la. Si ou menm antanke papa ou pa la, si ou menm antanke manman ou pa la, ki valè fay k ap fèt, ki valè dezas k ap fèt. Anpil dè fwa, se pa, se pa, se pa, kòman m ta di sa? Anpil dè fwa se pa, se pa fòt timoun nan non si l pa, si l pa rive yon bagay nan lavi l. Anpil dè fwa se fòt paran an, fòk nou dakò l tou. Anpil dè fwa se fòt paran an. So. Imajine w yon timoun k ap grandi nan yon kay, li jwenn manman l papa l la, yo ap pataje lanmou youn ak lòt, yo wè se tout lajounen se lòv k ap tonbe, epi toudenkou yon separasyon fèt, ou panse timoun sa pral byen nan tèt li? Ou panse timoun sa, ou panse l pral alèz? Li p ap janm alèz. Lòt bagay ankò. Paran yo fèk pa bon. Yo konn ap fè plizyè djòb. Fè plizyè djòb tout kote. Y ap pwomennen tout kote. Lè pou yo bay timoun yo tan. Lè pou yo bay yo lòv. Yo pa janm bay timoun yo lòv. Ebyen toudenkou ou tande timoun sa gaye. Toudenkou ou tande timoun sa li tonbe nan kwakseswa. Ebyen ou tande y ap pale timoun nan mal oubyen yo di se move plan oubyen se move sant nan tèt li oubyen se nan ras li konsa. Swa anpil fwa moun yo, swa swa manman konn ap di a e ras pa e nan ras papa w oubyen papa konn ap di se nan ras manman w. Paran yo m vle di nou jodi a pandan n ap pale de sijè de timoun monoparantal yo ki ki ki enpak ki genyen lè timoun nan ap leve san manman, lè timoun nan ap leve san papa. So pandan n ap pale de sa m vle di nou paran yo si de twa djòb la nou wè l ka fè enpak sou lavi timoun yo re e e m ta di sou siksè timoun yo nou sipoze kite yon djòb pou yon djòb kite anpe bil mete anpe bil kèk kote pa pran twòp bil pase lavi timoun yo enpòtan tou nou toujou ap di timoun yo se avni e avni peyi a mwen m ale m ale pi lwen pou m di timoun yo se avni mond lan so si pa gen timoun pa gen demen tout granmoun ki te la avan yo yo pa la ankò. Se nou menm ki te timoun ki grandi, k ap vini epi ki ap avanse. So kounye a la, si w gen yon timoun lakay ou, pitit ou, ou lage l fè sa l vle, ou lage l di sa l vle, ou lage l fè tip de zanmi l vle, ou lage l al kote l vle, men nan ki sa sosyete a pral tonbe la? Nan ki sa sosyete a pral tonbe, m ta renmen konnen. M ta renmen nou di m sa. Moun k ap gade m yo, moun k ap pataje live la, moun k ap like yo. So m ta renmen nou di m nan ki sa sosyete a pral tonbe si nou menm antanke paran nou pa mete. Tout dispozitif nou la pou nou kapab fòme timoun yo ki pral vini de bon sitwayen nan sosyete a demen. So, timoun monoparantal yo, sa sa konn di pafwa, yo konn yo konn travèse de moman nwa, de moman difisil paske yo konn pa gen yon poto mitan nan kay la ki se papa a. Paske ban m di w. Papa yon timoun reprezante yon gwo bagay nan vil. Alò, m ap pale de papa responsab. Paske gen de papa ki pa pran responsablite yo. Yo jis annik fè timoun nan yo lage l. Si l ka manje, l manje. Si l pa ka manje, l pa manje. So, si l ka al lekòl, l al lekòl. Si l ka abiye, l abiye. Gen de papa ki vag. Gen de papa ki pa ba timoun regle anyen pou yo. But map pale de papa responsab yo. Imajine w yon papa ki konn ap fè sakrifis pou pitit li, antre ta, leve bonè, al travay pou pran swen fanmi l, pou pran swen madanm li, pitit li. Ou imajine w papa sa, yon bon jou l tonbe l mouri, yon bon jou, Ou tande papa sa te nan kay la li pa nan kay sa ankò li just lage timoun nan nan men manman pou manman an fè sal vle ok ann chita sou kesyon lanmò a on bon jou papa sa tonbe l mouri ou imajine w ki enpak sa fè premyèman enpak li fè premyèman sou lavi timoun nan. Timoun sa a, li fè yon enpak nan lespri l, li pral reflechi a lanmò a, e dezyèmman, sosyalman palan, li pral fè yon enpak sou timoun nan, kòman l pral fè pou l fonksyone, kisa manman an pral fè, ki refleksyon manman an pral fè oubyen kisa manman an pral fè kòm travay pou l ka ede timoun nan sòti. Sa se yon bagay ki pral pran yon bon ti tan pou manman an reyadapte l ankò oubyen pou l ka debwouye l. pou l ka soti avèk timoun nan nan sitiyasyon difisil paske papa l pa la pou l ede l ankò. But, ou imajine w, papa timoun nan mouri, sitou papa k mouri kite timoun yo trè jèn, timoun piti, ou imajine w timoun sa yo, ki efè oubyen ki, m ta di. fòs pou manman sa mete deyò pou l kapab soti deyò avèk timoun sa? Ki fòs manman sipoze mete deyò pou l soti avèk timoun sa nan sitiyasyon difisil li ye a? Anyway, so, m vle di nou apremidi a, yon manman ki leve yon timoun san papa, sa vle di anpil bagay. Yon papa ki leve yon timoun ki pa gen manman, sa vle di anpil bagay. E nou menm timoun sa yo. Lè nou reyisi, nou sipoze sonje manman nou, nou sipoze sonje papa nou. Anpil fwa, anpil ladan yo, yo konn reyisi epi yo bliye ki mizè manman pase ansanm avèk yo. Yo konn reyisi yo bliye ki kote manman te soti avèk yo. But, m vin di w, sonje manman w, sonje papa w ki te pase mizè avèk ou a, epi w ap wè w ap avanse. So, m te vle fè ti pale sa avèk nou konsènan timoun ki leve k pa gen manman, ki leve avèk yon sèl manman. Ki leve ak avèk yon sèl papa epi jounen jodi a pou wè kote w ye. M swete nou bòn sware, m te kontan pale avèk nou.